Bon ok ok ok Nou komanse la Nou komanse nan yon chan Nou wè men kabann polis yo ap dòmi Ok Nou wè yo Nou wè Men kabann polis yo ap dòmi Men sityasyon komisarya yo a Ok Men responsab komisarya Enspektè tanpri se pa li M travay yo a lontan M pa t responsab yon sèten tan Men m te adjwen Lè w pa mèt kay, gen de bagay ou pa ka di, gen de bagay ou pa ka fè. Jodi a m vin mèt kay, m ap oblije mache, mande, fè sansibilizasyon pou m gade kòman moun yo a pral ede m. Jan André Marc ap montre nou an, sa a se chanm yon polisye. Kèlkeswa jan sa ye, nou ka konprann lakay yon polisye se pa konsa l dòmi. E lè polisye a vin nan, l fè 8 jou, l fè 15 jou, se konsa l dòmi. Komisarya a gen gwo ijans ladan l. Li gen yon ijans kouran. Li gon ijans lakou. Lakou m pa bare. Si w fè dèyè a la, w ap jwenn twa, kat, senk kochon k sot nan savann nan ki vin manje nan lakou a, yo fè tout sa yo konnen, nou konn prensip la yo deja, lè kochon pase yon kote, sa l fè? Kabrit vini, se konsa l ye. Komisarya a depi aprè matchou, li lage tankou yon savann. Pesonn pa voye je sou nou. Men etan done komisarya a se batiman pou polisye rete lè yo vin travay, men se komisarya Iwa li ye. Alò, moun Iwa, nan bon kè yo, nan pitye yo, dan la mezi ou yo santi yo ka ede nou, yo vle ede nou, n ap resevwa li a de bra ouvè. Kòm nou fè ti pale sa a la a, nou gen pou nou pale ankò. M pral montre nou eta kèlke batri nou te genyen nan komisarya a, jan yo defektye, jan yo eklate, jan yo kraze, m pa gen kouran. Pafwa telefòn mwen se ka moun nou al chaje. Sa wap gade la se batri nou te genyen yo a. Batri, lèm te fenk vini m te jwenn 8 batri. Men lan 8 batri a te vin gon pwoblèm regilatè, batri rete l eklate, batri kraze, vin pa gen kouran ditou ditou ditou ditou ditou. M gen pano solèy, m gen 6 pano 315 wat. M genyen yon gwo inverter ki bon, men apre sa m pa gen anyen ankò ditou ditou ditou. Pa gen anyen ankò ditou ditou. M gen yon ti inverter ki sou 2 vye batri. Si solèy la bese, li tou etenn. Li ka chaje telefòn, men fòk gen gwo solèy. Menm si l te midi ou tande l rele, l etenn tou kò l, paske pa gen anyen ditou. L ap fè lafimen pa janm fè. Paske pa gen anyen ditou. W ap gade yo la, lè y ap fè lafimen, konprann, y ap fè lafimen atè a la, y ap bouyi, sa yo pa bon. Lè w mete testè sou yo, yo pa menm bon. Yon 1 pwen 5 vòl. Vwa m yo dabò si vòl. Se batri yo fini. E gen pafwa tou gen de bagay ki pèt se neglijans, gen de bagay se mankman. Men nan espas pa m nan, pandan yo ban m responsab la, m ta renmen pou bagay la chanje.
Bonjou bonswa zanmi nou yo depi wap tande vwa sa ou tou wè se Angelo Jeudy ki antre lakay ou yon revolisyonè ki toujou la pou pote bon konsèy e ki toujou ap revandike dwa moun yo alò jodi a an nou ap gade byen avè nou pou nou wè eta polisye yo ap viv Ayiti son peyi ki pòv e tout peyi ap di yon sèl bagay Ke Ayiti se peyi ki pi pòv lan mond lan. Nou reyalize sa. Gade bout fil, bout kab anndan yon komisarya tou sal. Poukisa pa gen yon moun k ap fè netwayaj anndan komisarya? Yo pa peye moun ki pou fè netwayaj. Menm jan yo pa vle peye moun ki pou fè netwayaj. Malgre tout kantite chèf oube direktè ke nou pase anndan. Anndan lapolis la, tout bagay toujou rete sal konsa. Poukisa mezanmi? Poukisa? Poukisa peyi a eta sa a? Hein? Petèt ou menm k ap koute m la, ou gendwa pa konprann sitiyasyon peyi a, kijan bagay yo ap fonksyone. Men nou pa ka rete nan salte ankò mezanmi, nou pa ka rete nan salte ankò. Li lè pou nou. e panse avèk sa yo rele pwòpte. Yon jèn ti gason ki fèk tèmine etid klasik li, li chwazi antre nan lapolis pou l bay peyi l sèvis, epi se sa ki nan ofri l kote l ap dòmi, se nan fatra ke l ap dòmi, li pa yon kote vre anndan komisarya, si l ta pran yon ti detant pou l repoze li. Humm kijan konprann bagay sa yo mezanmi li pa gen yon ti dlo poul bwè li pa gen yon ti frijidè anndan ki konfòtab anndan yon friji anndan yon ee komisarya kijan nou konprann bagay sa yo met tèt nou sou zepòl nou annou panse pou peyi a paske si se nou menm ki pou panse se nou menm ki pou ki tèt peyi a nou paka panse konsa se pou nou travay byen konprann yon fason pou jèn kap vini yo kapab gen yon anvi Yo ta antre nan lapolis la. Ou pa wè chak sa k antre nan lapolis la. Kote m ap viv la, mwen kontre avèk tout polisye yo nèt Ozetazini. Wi, ebyen yo oblije vin mawon la paske se la yo kapab jwenn yon refij pandan lakay yo, yo pa ka viv an pè. Konprann? Yo pa ka viv an pè. Gade ki jan yo kidnape yon ti, yon polisye e yo mete minòt nan bra l epi y ap fè l depale, fè l chante, fè l yon seri de bagay. Konprann? Enstitisyon an twò kowonpi. Li twò kòwonpi, ou konprann. Ou pa ka direktè yon lapolis. E m ap gade anpil komisarya ki detwi, anpil komisarya ke vagabon pran. Se pa nòmal, se pa fezab, mezanmi.
Bon, kòman fè. Lè n pran yon nèg lan lari a, nou konnen se sitiyasyon lavi a k koz nèg la manyen zam. Nou konnen sa k fè nèg la manyen zam. Ou menm ankò ki bay nèg zam, pandansetan ou menm, nou menm ankò. M ap pale, m ap pale. Pandan se tan nou menm ankò kap mete chache nèg pou yo touye yo. E pa ou menm parèy ou. E pa lapolis ou ye. E pa polis ou ye.

Nou la pou n pwoteje, nou la pou n bay sèvis, nou pa la pou n boule kay, nou pa la pou n fè arimay, nou la pou nou fè byen sèlman, nou la pou nou fè byen sèlman, nou pa la pou nou fè abi. Oh yes, enben konnye a w pral chante chante gang lan la.

Wa gen 2 timoun? Ou gen pitit, ya vre? Ou gen madanm, ya vre? Pandan se tan, keyèl lage lan mounda nèg.